Mwen salye tout abone mwen yo nan nan Jezi. Tout moun ki te la ansanm avèm depi nan kòmansman. E moun ki fenk abone ak chanèl la, m swete nou. Yon spesyal byenvni e m salye nou tout nan non Jezi. Si nou gade dènye videyo m poste pandan semèn nan, se yon videyo kote ke yon bato chavire nan peyi nou, Ayiti. Si moun pa epanye, granmoun pa epanye. Moun ki gen mwayen pa epanye, sak pa gen mwayen pa epanye. Se sak fè, ant mwen menm kap fòse ou pou pran Jezi, ak ou menm ki fè tèt di ki pa janm pran Jezi. Kiyès nan nou wè ki gen rezon? Mwen selon janm wè ensidan sa pase a tankoum wè se mwen menm ki gen rezon paske gen yon kantik nan leve nanm mwen ak solèy la nan chan desperans kreyòl li di yon grenn pawòl ki di Viv jodi a kou dènye jou. Sa vle di chak jou w ap viv ou ta sipoze konsidere l tankou se yon dènye jou w ap viv. Sa vle di ou ta sipoze prepare ou davantaj. Ou mache. Tou prepare. Ou kouche tou prepare. Wap manje tou prepare paske ou pa konnen kilè apèl la ap fèt. Zanmim, asepte Jezi avan tout. Paske nan dènye jou sa yo ou pa konnen kilè apèl ou ap fèt. Se konsa ou ka kouche la epi Bondye fè apèl ou. Ou ka nan avyon wap vwayaje. Bondye fè apèl ou. Men si ou te prepare, w ap ale tou sove. Paske apre lanmò pa gen repantans. Moun sa yo ki mouri nan dlo a, si yo pa t gen tan prepare lavi yo, sa vle di, si yo ale san Jezi, Yo pèdi kò yo pèdi nanm. Kisa sa t ap sèvi yon moun menmsi w ta gen tout lemond epi w pèdi nanm ou? Pito w pa t janm fèt. Se sa k fè m konseye w pran Jezi. Tousuit jodi a m pote yon ti videyo pou nou konsènan moun ki gen tach nan figi. Moun ki gen tach nan figi, moun ki gen tach sou po, gen moun ki ka sèvi ansanm avèk yon krèm, krèm nan pa li ka alèaji ou byen ak krèm nan epi krèm nan kite tach sou po, ebyen ti remèd natirèl sa m pote jodi an se pou jan de bagay sa yo. moun, krèm kite mak sou po, pwodui chimik kite mak sou po, oubyen kèlkonk ou ka te gen yon bouton epi ou pete bouton an epi apre sa mak la rete. Se de se de sa m vin pale jodi a. Ebyen touswit ki sa w ap bezwen pou konpoze ti remèd natirèl sa? W ap bezwen lwil oliv. W ap bezwen lwil oliv. W ap bezwen yon grenn sitwon. Ann, yon grenn sitwon. W ap bezwen farin diri. Mwen m pa t gen farin diri a, se blennde m blennde l. Apre sa m pase l nan paswa m fè farin nan paske m pa t gen farin nan la. Meli w ap bezwen farin diri. Wap bezwen sik krèm. Men ni sik krèm. Apre sa wap bezwen bikabonat. Pa gen yon moun ki pa bezwen ki pa konnen bikabonat. Men ni wap bezwen bikabonat. Ok tout swit map montrew koman wap fè wap fè melanj la wap pran yon ti veso pwòp meni ti veso a wap mete 2 kiyè farin diri meni 2 kiyè farin diri ok wap mete yon kiyè bikabonat Yon kiyè bikabonat men nou. Ou mete nan 2 kiyè farin diri a. W ap bezwen 2 kiyè sik krèm. 2 kiyè sik krèm. 1 kiyè. 2 kiyè sik krèm. W ap bezwen yon kiyè ji sitwon. M koupe sitwon an. Yon kiyè ji sitwon. Apre sa wap mete 2 kiyè lwil oliv. Ok. Kounya ou pwal melanje yo, pwal melanje engredyan yo, kounya map melanje tout, men nou, wap melanje yo. Ok, konya lè ou fin melanje yo, tout kote pwodwi chimik lan kite Tach nan kò w. Ou gen tout kote tach leve nan kò w. Tout kote ou te gen yon bouton li kite yon tach, w ap aplike krèm nan sou li. Tankou si w gen tach la nan men, men ni. W ap kite l sou li, men ni. Wap kite l sou li. Apre sa wap kite l repoze sou li pandan 30 minit. Wap kite l repoze kote ou mete l sou li a pandan 30 minit. Apre sa le ou fin kite l repoze pandan 30 minit. Apre sa wap rense l ak yon ti dlo tyèd. Wap rense l ak yon ti dlo tyèd. Ou ka itilize l nan men, nan pye, ki ke se swa kote nan kò ou ou gen tach la. W ap rense l ak yon ti dlo tyèd epi w ap pase krèm ou konn abitye pase a. M di lè ou fin aplike l kote ou gen tach la, w ap kite l repoze sou li pandan 30 minit. W ap rense l ansanm avèk yon ti dlo tyèd. Epi wap pase krèm ou abitye pase a. Mèsi chak moun ki pwal gade video a, mèsi paske si ou gen yon zanmi ou ki gen tach ou pwal montrel resèt la poul kapab aplikel. Mèsi nap wè pou yon lòt video. Kontinye abone, like, pataj. Mèsi.